Euh, men, m panse ke se pat moman pou te remplase l. Men, misye vin la, efektivman, santi ke misye te anvi fon bagay. E, pa ekzamp, yon m kapab di, si m dale euh, kek bagay, m wè misye te paret prezan. Pa ekzamp, misye mete, misye mete, komanse ba yon bon, yon euh, bon support nan zafè kidnapping Delma. Ok, nan zafè leve moun chak jou Delma, m pa ta swete kidnaping vin ogmante Delma. Kòm m aprann, selon sa nèg yo di, nèg k ap vini an, misye pral travay, l ap fè m sezi, m ap tann. Men m konstate gen yon rediksyon prèske total de zafè kidnaping chak jou k ap fèt Delma. Depi lè Jakadè mete pye l atè, misye di dezòmè bagay sa fòk li fini. E m te wè ke sou komisarya Dèlma Kafway ou Pò la, yo te pran desizyon pou yo relouvri l. E Salomon moun pa t janm ka mete pye la, donk te gen travay k ap fèt. E bon Bèlè, se vre se gang yo te fè premye pase a, men te kòmanse kanmenm gen yon ti bagay k ap fèt. Kòman sa pral ye pou lenstan, nou pa konnen. Briskeman, jodi an, m resevwa yon apèl ki di m ke TT, èske ou konnen Jakadè, misye, eh, pa nan DDO an, oh, ankò. M di bon, sa k pase? Li di m non, misye pa la ankò. Lè mwen eseye fè kèk kontak, efektivman, selon sa, eben, eh, plizyè responsab sinyale ke yo ranplase Jacques Ader, eh, san yo pa bay twòp detay sou, eh, ranplasman l. E lè m mande kiyès k ap ranplase yo di m s on sèten Kantav ki te la deja, m kwè misye te nan Diderot, misye te ranplase e èske gen yon epòk konseye an pa t ranplase misye? Bon, fò m ta chèche. Si e misye te rele Yvon Kantav pwobableman wi, konseye an te ranplase li. Apre sa misye te vini kòm adjwen, misye te la kòm responsab e m kwè se li menm Dumont te ranplase. yo te voye misye nan UTAG, m kwè se misye ki se aktyèl responsab UTAG, fòs sa a, pa gen pwoblèm, e ben se misye m aprann ki la ki vin ranplase Jacques Ader. M pa gen twòp bagay m ap di sou sa, sof ke gen yon bagay yo rele pèsepsyon an kominikasyon. si w al gade reyaksyon moun yo sou rezo sosyal, pèsepsyon an li pa ale an favè lapolis nan kontèks nou ye a. Kòm nèg yo di se rezilta y ap chèche, e ben, pa gen pwoblèm, pwobableman se rezilta y ap chèche. N ap tann, eske misye pral kapab bay pi bon rezilta pase Jakadè, nou pa konnen. M pa konnen, paske m wè n ap fon polis pa tatònman, kòmsi n ap tatone, etsetera, eee, eee, kòmsi, an ese a entèl. M pa sonje si, m pa konn si nan konbinatwa, nou te fè sa nan klas segond, oubyen reto. Eske se nan konbinatwa a, gen yon metòd yo rele metòd par tatònman. Sa di ou pa ka jwenn solisyon an kòm si vizibleman ou pa ka jwenn ni, epi w ap tatone pou wè, w ap eseye konpare, w ap fè konparezon si x egal a sesi, y egal tèl bagay, epi w ap tatone jiskaske ou rive nan rezilta ki, eben, sansibleman egal. Ou konprann? Donk se egzatteman sa mwen la polis ap fè. Paske anviron 3 mwa, msio ke sa nou konstate kay jak jodi ya, nou te kapab konstate li avan ke nou te mete l nan pos la. Eske nou konprann sa m di nou? Analiz kombinatwa. Sa di, m panse ke sa nou konstate nan msio jodi ya,

Kantav, si misye te bay rezilta eskonte, mwen panse ke misye tap toujou rete nan pòs li, li te avan. Donk, yo te ranplase misye, e de tout fason an ap tann, paske janm di an, nou menm se rezilta nap chèche, nou pa konnen pèsòn, se rezilta nap tann. Kisa sa pral bay? M pa konnen. M pa konnen. Ok, paske sou elbe misye te la, ebe eh sou ramo, misye yo remplase l, paske yo estime l pat kaba rezultat eskonte. Misye nan yi tag pou l enstan, ki rezultat m pap komante sou sa. Dok gen pil ba al kap di. An tou ka, menm jan avek zanmi ki nan komisarya de pa w prens la, m pa konnen misye, men li te taba, Pouki rezilta nou pa tro konnen. Rameau Normil te retire l paske Rameau estime misye pa t ka bay rezilta eskonte. Epi yo ba l grad, yo voye l CP nan Pòtoprens. Sa vle di l ap byen travay. Bon, de tout fason m pa konnen. Eske son polis vreman n ap fè an zanmitay oubyen se pou rezilta? M ta swete se pou rezilta. Selon sa responsab yo fè konprann, Enben yo kwè ke kantav ap bay pi bon randman. Bon, n ap swiv ki sa sa pral fèt. Paske, mon chè mwen Jakmèl nan yon fritay, mèt fritay la se ou sèlman li tande, misye rele Fredo. Fredo! Enben Jakmèl te deje tout kote nan peyay mwen, wap a. M salye Fredo avèk tout ekip fritay la. Tande non, sa vle di eske chanjman pral bay rezilta? Donk moun lwès, n ap tann Pou l'instant Jacadère, selon sa ki di, bon, epa, selon responsab yo, ki di ke, oui, yo ap remplase misye, e m kwè ke Jacadère, depi maten, misye jwenn enfomasyon sa a, ki di ke li pap nan DDO anko, pou l'instant se Cantave. Men, moun nan l'Ouest, yo pa pran bagay sa a pou bon, e yo pa dakol, yo estime ke son bagay ki pa tro klè. An kite sa la, kite sa la, an nou, misye pale, ce que moun latibonit te byen akeyi mesye. Yon ti tan aprè pral gen yon evènman k pase kote ke gen Wilfort Ferdinand alyas Ti Wil ki tonbe anba bal, ekip Raboto akize misye kòm nèg ki ta touye Ti Wil. E yo mande parezon pou wete Jacadère nan Lartibonite. E fè, pwiske pa gen otorite nan peyi an, donk se gwoup ame yo ki kòmande, le direktè jeneral de la polis, misye pa gen kapasite pou l ta kapab jere kestyon an, e ben pou evite yon katastwòf nan Gonayiv, rapidman misye chanje Jacadère. Misye te tankou yon elektron libre, padon bon ti tan, m kwè k se te an desanbre dènye, m ta pral tande ke yo fon chanjman, yo retire Luckner Dumont, ki son polisye ki pa movè, ki t ap travay, eben, yo wete Dumont, yo mete Jacques Ader. Sonje nan premyè emisyon m te fè, m te di ke m pa gen pwoblèm avèk Jacques Ader, Men a mon avi m wè l pa t parèt enteresan pou te chanje Dumon nan peryòd la. E sitou nan kontèks ke n te chanje l la apre misye te fin metrize yon kidnapè swivan enfòmasyon l te genyen. Lè gen bagay n ap fè, sa ka rive nou fè l paske n gen bòn volonte men li koyenside ak yon seri de evènman, koyensidans sa pèmèt ke gen moun ki panse l otreman. Ou konprann? Donk m panse ke la fò nou gade kestyon an, e ben Jacadère, misye, depi lè sa li se DDO 1. Ou sonje gen mwen menm gen ti repwòch ke m te fè Jacques nan sans ke m di misye atansyon, lwès la gon jan li ye, evite kòm si twòp pwojeksyon sou ou. Bon, souvan e pa fòt misye, dayè misye pa yon nèg ki renmen pale vreman. Pafwa se medya yo, mesye an liy yo depi yo wè misye met pye l atè donk rapidman yo parèt pote boure sou li. E sa k fè gen moun ki estime misye ta fè sipèsta. Donk se pa li t rele medya yo donk se medya yo toujou k jwenn Jakadè. Ok. Mentnan ekoute. Men gen ti bagay ki kòmanse fèt, ti pa ti pa, gen ti bagay kap fèt, bon, gen ti reproch tou pa rapò ak konpòteman misye, e siyotou, pa egzanp, jan misye te blaze kèk polisye, gen moun ki pat kontan sa, bagay sa yo, lòske misye te retire, fè polisye retire kagoul yo. Ok, men ekoute la sosyete, a pa Bilolo te rele m, sak pase la, sak pa genyen patwon, ekri m non papa, tande non. E ben, ekoute, Jacques Ader, bon fon, an fèm, bon fèm fon ti tande misye la.
Konsa map di tout moun ki la mèsi. Di dabò Bondye avèk popilasyon gonayivyèn nan ki kenbe king lan a ganach pou travay nou te fè deja pou nou retounen rebay kout men an, nou pa ezite yon fwa devan ensistans popilasyon an ki an danje. Timoun pa ka al lekòl, moun ap mouri pa pakèt, jaden pa ka fèt, bèt ap vole, bal ap touye malere. Nou menm ki se reprezantan de la fòs, piske le dwa di, se la fòs ki prèt o dwa son bwa sekilye pou garantir la jistis. Pou rezon sa a ki fè jodi a nou prezan pou nou prete jistis sa pou èt nou, paske. San San la fòs le dwa è nul Nou sòm de zèl de menm wazo Donk ansanm pou n avanse Pou nou bay on regenn konfyans dabò Answit pou nou bay on Ne serès ke on ti kal sekirite Vwa m pa di tout nan sa k ap fèt Bagay yo ka fèt Men gradyèlman Nap fè pasyans paske nou pa vin konya nan metye a. Nou konnen bagay yo se se twa wòch dife ki fè yo kòm yo di la trilogie du combattant qui suppose un homme, une mission et les moyens Je suis l'homme qui doit faire les choses Je suis venu pour les faire La mission est là mais quand sera-t-il les moyens Nous ne savons pas encore.

Li goumen, li leve vwa yo wo, tout kalite konfondi, tout kategori, pou jodi a la pou nou retounen nan lanfè a, pou nou fè l tounen yon paradi, selon ve Bondye. M ap pwofite kou a pou m salye jounalis TT, ki pa lezine pou l bay vwa l a chak fwa ke l pran mikwo. pou latibonit jwenn yon chèf ki te la deja ki rele Jacques Ader nap bat yon gwo bravo pou li tout silvouplè anfen nap di kolaborasyon mwen se deja prezans mwen yon gran kolaborasyon men map bezwen pa nou tou paske se pa nou an apam nan. Ki pou fè yon sèl pou n avanse. Nou pa goumen san pèp la, nou pa goumen san popilasyon an. Paske Robert Peel, le père de la police moderne et démocratique ekri atik li, la police démocratique surtout, se pèp la k pral jwenn avèk fòs de lòd yo, lapolis, Pou yo mete ansanm pou yo konbat ensekirite a. Donk mwen menm ki vin la a, m son pyon, rès la, pèp la, son lòt. Se ansanm nou pral mete men pou nou mache sou yo toujou, toujou an bèt. Ke fwa yo ta. Pa gen pwoblèm. Ok, sa se te yon ekstrè nan entèvansyon Jacques Ader lòske yo t ap enstale li nan Gonayiv nan Lartibonit, byen sur, kòm direktè departemantal. Yon ti tan aprè, misye pral pèdi djòb li pa rapò a ensidan k te rive kote ti Will te pèdi lavi l, nou sonje sa. Enben, aprè yon tan, misye vini la epi yo mete misye nan lwès la ki ranplase Dumont. Depi lè yo te fè enstalasyon an, m te di ke m te bay pozisyon m sou sa.